Orevwa wi Djédjé, m al lekòl la wi. Silvouplè w ka fè m kado 10 goud?
Bon rete Kiko, kote m jwenn 10 goud sa pou m ba w la? Hein? Ou pral lekòl ou leve ou gentan manje yon gwo bòl ti panen chofe ki kwit depi 5 jou. Kounye a w bezwen pou m ba w lòt kòb ankò? Kòman w fè saf konsa menn? Hein?
Ahh ou pa bezwen fache non. Sak fèm mande w ti kout la epa pou mal achte ni kleren ni bòz non. Se jis ou konnen e timoun pandan m nan lari a m te ka anvi achte yon ti bagay pou m pase nan bouch mwen. E sak fèm te mande w li wi. Si w pa gen, enben m prale konsa.
Enben ok. Kòm w ap pale avèk sajès, enben ok m ap ba w yon ti kòb. Misye pral kraze peyi a.
Ale nan douch la Wè ti po nou konn mete papye lè yo fin siye dèyè a menn. Retire papye yo deboure deboure anba l wap jwenn 3 goud. Ou mèt pral.
Ah kòmsi Djidji lawal se yon kòb? Ah monchè ou pa bon moun non. Lawal se yon kòb Djidji.
Di m kibò w te vle pou m te sere w. Lè m pran lajan m mete l anndan bòt mayas mwen an, w ale ou pa pè ou pa krent malgre sant bòt sa a w al deboure l ou pran kòb mwen. Enhen, w potko konn nouvo kès sa a dan? Hen? M gen pou m sere w pi lwen toujou wi.
M santi dòmi nan jem yè swa m fè nwit map etidye m pa dòmi m santi m fatige.
Bonjou Jina Bonjou Tampico Bonjou Sapibon Bonjou Ti Kawòl Bonjou Mizè Blòdè Kòman ou ye? Bonjou Kiko, poukisa ou banm tout ti non sa yo menm? Aa ou konnen, depi m wè w ou enspire m anpil. Tout kalite mo ap moute nan tèt mwen tèlman w enspire m Jina. Aa lè w wè m mwen enspire w? Ebyen mwen menm lè m wè w se tankou se ekspire ou ekspire m wi ou menm. Sa k dwe fè sa Jezi? Bagay la pral grav! Enben.
Depo esa e paske ou te deja expire depi anndan vant manmanw. Kiko, an sèlman m deja remake ke ou son ti nèg ki frekan anpil, an sèlman sispann ranse avèm tande, sispann ranse avèm tande ou wè lèm pot mèt la plent pou ou mwen e ou lap defann, sa vle e menm nou menm nan. Enben ou pa konnen doulè yon gason se pou tout gason? Men vin lekol la ak avoka pa w pou defann ou tou. Ou telman chita pale vye koze nan tet men gade ou fem bliye sam te vin di w la. E depi lè map antre anndan barye a map gade w de lwen m wap bay men lajè w ouvè gagann w men lajè ou gèlè grangou Jina.
Wi m grangou men mwen wap banm manje wap banm manje.
A bon entendeur sa li bagay la pral grav. M pa di w m te gentan sispèk sa wi. Paske depi sou modèl bay sa w tap bay talè a la w sanble moun ki fè 3 mwa san manje. Genlè lakay ou moun pa wè manje ditou. Chak lè yo resi fon ti manje lakay ou genlè son gwo evenman mondyal ki genyen. Bonjou mesye dam, koman you ye?
Bonjou popo Nou anfom wi e ou menm. Mwen anfom gwasal jèn ou yaya. Gadon frekansite mesye, map pale a madanm mwen byen prop, misye sot kote l soti l vin antre nan konvèsasyon, rèk yon nèg frekan mesye. Kiyes ki madanm ou an kiko? Hein Lè wap pale konn sa wap di a bouch ou tande. Kiyès ki madanm mwen an? Ahh ahh Kondimet la ou byen renmen sa.
Anmeyy ki je kiko m pap antre nan konvèsasyon an ankò tande m pap fè sa ankò.
Ou pap fesa ankò. E soumoun ou soumoun konsa wi. Erè m fè sèke son kalòt m tede lage nan zo bwa tèt kale w la wi. Pa gade m. Ale. Kouri. Kouri. Ale. Ale nèt.
Enben Kiko ou pa kab kouri dèyè ti nèg la konsa. Se kondisip ou li ye. Li nan menm klas avè w. Epi se konsa w ap adrese w avè l Kiko. Ti nèg la pa yon ti chen fòw konn sa.
A bon nan tanda sale bagay la pral grav.
Men m wè trè byen ke li pa fin yon ti chen nèt. Men wap dakò tou avèm ke ant misye avèk yon ti toutous pa gen diferans.
Wouuyy! An nou kite sa Kiko. Pito nou tounen nan konvèsasyon nou te genyen anvan nan sijè manje a. Kot manje wap banm nan Kiko?
Woy, enbyen tale nou. Sa w gen yon cho konsa w genlè panse e manti m tap ba w. E nan estoran e map mennen w. Hein, ou prale?
Woy, kòman pou m pa ale a, epa manje w di wap mennen m manje, kòm lekòl la preske lage, nap tann kou yo lage, epi nou pale, tande?
Dakò, bèl plan. Men, gon lòt ti bagay m ap di w ankò wi, lè nou fin soti nan restoran, nou fin byen manje, fal nou fin byen plen, gon lòt ti kote ankò m ap mennen w wi. Enben Kiko, m p ap ka fè anpil tan deyò non. Paran m konnen se a inè lekòl la ap lage, epi a dezè fò m ta deja gentan tounen lakay mwen. Men kòm wap mennenm al konble detwa gaz nan trip mwen, m pa vini a on dezè trant yo konsa. Men, si wap mennenm on lòt kote. Paran m ka panse se nan ti dezòd m ale. Yap kale m byen kale wi Kiko. Misye pral kraze peyi a.
Yap kale w byen kale. Ou menm ou pa gen men tou, ou pa ka kale yo tou? Menm si aprè sa yo mete w deyò.
Enben Kiko lè nou fin sot manje nan restoran di m lòt kote w ap mennen m nan non pou m ka konn si m prale ak si m p ap ka ale. Hehehehe Enben lè nou sot fin manje nan estoran an m ap mennen w nan chanm lakay mwen pou n al fè dijesyon.